Bonsoir, mwen se Jean Valery Vitalean e wap swiv yon minit pou fanmi. Ou pale de modènite e nou gen anpil moun kap gade nou ki ap viv nan dyaspora, ki se de paran kap viv nan dyaspora. Gon reyalite nan aprantisaj, gen ansyen metòd la, etidye pa kè, resite. M gen zanmi m menm lè l te lekòl li pa ka konprann egzèsis matematik nan li etidye rezilta a par coeur. Jodi an Ozalize e anpil lòt lekòl e anpil menm edikasyon nasyonal ap reoryante jan pou moun aprann e paran yo santi yo nan ti soulye yo. Kòman yon paran kapab jodi an ke se swa nan dyaspora ke se swa isit an Ayiti byen akonpanye pitit li tandike l te grandi nan yon metòd diferant, m pa vle di ansyèn oubyen arkayik, men diferant de metòd jodi an kote ke timoun ap li pou l eksplike epi paran l di non se resite pou resite. Kòman yon paran ka jongle ant aprantisaj jan l te aprann nan e jodi an jan lekòl yo ap aprann? Bon, mwen m panse dabò fò l admèt ke l diferan. Paske malerezman gen de moun ki poko janm admèt ke aprantisaj la diferan. Fòk l admèt ke l diferan. Moun pa aprann menm jan piske, jan m t ap di talè a, enfòmasyon yo tèlman a dispozisyon, menm pwofesè a pa ka ansenye menm jan. Alewè pou aprenan an ki pou aprann yon lòt jan. Se klè ke fò l aprann yon lòt jan. Yon pwofesè kounye a nan yon sal de klas, li pa ka just rale liv la epi pou l gen pretansyon pou l di ke l ap apiye l sou sa liv la di epi l fini non. Paske. Pwofesè a vit depase pa timoun sa a ki nan klas la ki vini avèk yon pakèt enfòmasyon e si l pa fè atansyon, l ap pase pou moun ki pa konnen an e paran an ap panse ke pwofesè sa a pa konn fè travay li. Se yon gwo pwoblèm fason don enfòmasyon yo divilge, vilgarize kounye a. Èske ou konprann? Donk, paran an alamezon se menm pwoblèm nan, se menm atitid lan pou l genyen. Fòk li ouvè. Fòk li gon disponibilite pou ke li kapab pran aprantisaj sa avèk timoun nan pou li etabli kad de kalm e de serenite ki pou genyen nan kay lan pou favorize jisteman echanj sa yo antre timoun nan avèk li. Se pa yon afè rale etidye pa okè yon leson. Banm bon egzanp, si pa egzanp fò timoun nan etidye le sistèm solè pa egzanp, ok. Men, nou pa ka rete kounye an pou nou di ke le sistèm solè a 9 planèt. Yon ti moun ap ri w si w di l yon bagay konsa. Lò se ke kounye a, on ne parle même plus de planète seulement, gen lè planèt nen, gen Serès, gen Eris, gen tout bagay sa yo. Bon, menm mwen menm an tan ke pwofesè, anvan m al pale de planèt nan yon klas avèk ti moun yo, fò m al travay wi, fò m etidye, paske d'une année à l'autre, on est vite dépassé. Lontan nou te konn rele planèt sa yo lè planèt X, kounye a si m rive nan klas pou m di yon timoun y ale planèt X yo pral ri m paske planèt X yo vin gen non kounye a se Serès se sesi donk on ne peut même plus rester cantonné à ce livre donk fò paran an li menm anndan lakay li li gen tan disponibilite pou ke li kreye espas de kalm sa pou ke timoun nan deja

Si vous voulez du travail personnel Gon travay pèsonèl poum fè men se nan kay la poum fèl e tout edikasyon kounye a li repoze enstriksyon an li repoze sou sa gen pa two tan two to se pa yon afè de paskem gen 7 8 10 an kem paka fè sa ou menm ap di w lan se pa vre dayè se son des abitid ke je dwa prann trè to avèk ma fami ok pou me pèmèt pli ta o nivo inivèsitè de prann an chaj mes etid vrèman. E paran an li menm, pou l fè fas a grann difikilte ke l genyen an, lè li mete selil sa an plas, li kite plas pou li nan kay lan, li menm li pral aprann atravè pitit li. Pou li evolye avèk pitit li, pou ke pa gen yon gwo distans ant sa l te konnen li menm e sa pitit lan konnen kounye an. Donk fò ke tout moun rejwenn kò yo la. Dènyè kesyon.
Ki relasyon k ta sipoze egziste ant paran avèk lekòl la? Ke se swa direksyon lekòl la oubyen pwofesè k ap ansenye la. Paske paran ka tou senpleman di, lekòl la se li menm ki kenbe ekspètiz la an matyè denstriksyon. M bay timoun la uitè di maten. M vin chèche l a dezè twazè de laprèmidi e sa sa rèt la. Sèl sa l konnen se pran kanè a. Èske gon relasyon ki ta sipoze egziste ant paran avèk. Trè sètènman.
Paske edikasyon timoun lan, e n ap di sa an fèt depi le debi, e s on patenarya ke l ye. Donk, si pa gen yon kominikasyon. Men yon vrè kominikasyon. Pa yon kominikasyon ipokrit non. Quelque chose de sincère ok entre lekòl la, fanmi an, fanmi an, lekòl la. Donk paran an, pwofesè a, e direksyon lekòl la. Nou pa prale nan direksyon ke n ap chèche a. Donk il fo yon kominikasyon. Yon vrè kominikasyon. Malerezman li pa egziste. Nan anpil enstitisyon gen konsèp lan pa la. Gen de lè se fòt lekòl lan, yo di sa tou, gen de lè se fòt lekòl lan paske bon, si lekòl lan gen 200, 250, 500 timoun l ap jere, petèt ke li pa sifizamman atenn paran endividyèlman. Pa egzanp, se yon sousi ke m genyen mwen menm pou m eseye amelyore pati sa a. Paske trè souvan lekòl lan vin kominike avèk paran lè timoun lan gen pwoblèm. Li manke jwenn tan pou ke l ta kominike menm lè choz pozitiv, lè choz konstriktiv ke li remake oubyen pou le byennèt de lanfan. Se yon mank de tan. Men d'un autre kote, paran an sou bò pa l, li rete sou bò pa l. Li pa fè efò lan non plis pou l vini. Kominike apreyansyon l, satisfaksyon l tou poukwa pa, men apreyansyon l, pwoblèm li, enkyetid li, ou konprann, a direksyon lekòl lan e petèt a pwofesè a tou. Gen de lè nou menm nou bezwen konprann kontèks familyal lan pou ke nou ka mye akonpanye yon timoun. E paske tout bagay sa yo enfliyanse wi lèt aprantisaj. Kontèks emosyonèl, kontèks familyal. Gen de lè timoun lan vin jwenn ou lan premyè ane, li gen yon manman ou yon papa e k ap viv nan menm kay avèk li. Famiy lan, selil lan eklate, lekòl la pa menm okouran ke selil lan eklate. Men kouman pou w fè akonpanye timoun lan atravè chanjman sa yo ki vini nan anviwònman emosyonèl dirèk li. Èske w konprann? E donk.

Pa repons ke w bay, m konnen gen anpil nan yo ki entèpele, anpil nan yo poze tèt yo kesyon kòman yo kapab amelyore relasyon avèk lekòl yo, relasyon avèk timoun yo, men mwen kwè definitivman ki gen bokou travay a fè, e se pa inikman pou bonè paran yo, men se pou bonè timoun yo. Bon, m remèsye ou, paske se te vrèman yon plezi pou mwen, pou mwen pataje avèk ou sa mwen konnen an tout imilite, E sa map viv tou le jou e m espere ke ti entèvansyon pam nan pral ede paran yo. Mèsi.
Se te Jean Valery Vitalian k ap toujou kontinye envite w suiv nou sou paj Facebook la e sou chèn YouTube nou an men sitou envite lòt moun suiv menm jan avèk ou.